Yon envantè a pati de plent ki pote yo, e se apre ke, si w vle, evalyasyon e dispozisyon ke sètènman ap genyen pou yo pran. Mentnan, gen de moun ki viktim, gen de moun ki mouri, e se lokazyon pou nou prezante senpati nou a yo menm, e nou panse ke kèlkeswa sokl de revandikasyon, yon moun ou kapab genyen, li pa jistifye pou ou retire lavi yon frè ou yon sè ou. E administrasyon Moïse Lafontan an pwofite nan okazyon sa a pou li voye senpati l bay tout viktim yo, moun ki pèdi lavi yo, moun ki sou kabann lopital, moun ki pran bal, anpil ka relate konsa, moun ki pèdi machin yo. E se pa veritableman sa. ke Prezidan Jovenel Moïse tap travay ki pou rive nan peyi a men malerezman kou Ann diw il ya kèlke pa osi les apotres du chaos paske gen moun ki non sèlman kontan sak fèt la k aplodi sak fèt la men kap ankouraje pou ke nou ale pi lwen nan vwa tenebreuse sa nan chemen fè nwa a nap di pèp ayisyen chemen sa pa chemen kap mennen w vers le développement se pa konsa wap rive devlope peyi a e sitou se pa konsa wap rive amelyore kondisyon lavi ou, jodi an se jou pou nou poze, pou nou travay men nan lamen, nan tèt ansanm, dan linite, se sèl fason pou nou rive retire peyi a nan kafou difisil l ap travèse la. Fò n presize Lucien Jura pandan aprè midi a nan nivo komin kafou nou te pale ak prezidan FENAME ki se majistra kafou an Jules Edouard Pierre ki te fè nou konnen gen dispozisyon ki pran pou netwaye komin nan. Fò k nou di tou kafou Pa genyen de sèn de piyaj ki anrejistre pandan 2 dènye jounen sa yo. Pou Dèlma, genyen tou travo piblik, transpò ak kominikasyon ki te nan lari, ki t ap fè plis jefò pou pèmèt ke sikilasyon li kapab retounen jan l te ye anvan. Dèlma, n sot wè imaj yo toutalè la nan nivo. Pwiblen, wi, pwiblen. E vè 75. Tout aswè an la.
Tout aswè a tou gen ti pozisyon ki pran. Tout aswè. Gen moun ki ap gade depi Laplèn ki di sanble yo bliye Laplèn nan dispozisyon sa yo, Lucien Jurat. Non, non, non, non. E Laplèn pa bliye. Pa bliye sa pou telespektatè ak oditè yo konnen. Son bagay jigantèsk. Se prèske yon siklòn, si w vle, ki pase sou peyi an la ou konn dè ke l kesyon de detwi de kraze brize se an kelke zè men si w ta al mande pwopriyetè magazen k boule yo magazen yo piye yo konbyen tan yo te fè pou yo te rive met antrepriz sa yo sou pye si w ta al mande moun ki pèdi machin konbyen sakrifis yo fè pou y achte machin anpil ladan yo sètènman poko fin peye yo ta di w ki kantite donk konstriksyon toujou difisil li mande tan. Alò ke destriksyon se bagay ki pi fasil la. Donk jounen jodi an, e pa rapò a sa k pase a, Leta oblije entèveni de patou, e nan sitiyasyon n kapab di de kriz tou, paske se pa tout ponp gazolin yo ki te louvri, menm lè te gen volonte pou ke de gwo kamyon SMCRS oubyen CNE ou ankò e travo piblik te yo menm vole ale o sekou de zòn ki an difikilte yo, men yo pa t toujou gen mwayen. E n ap pwofite salye pa egzanp Yon minisipalite kouwè Dèlma, Majistra Wilson Jeudi, di, nou wè depi maten ki ta pye dèv, nou wè l tou enpe patou nan, ou tap di l nan komin Kafou, nan santre vil la, enpe patou, gen anpil efò ki kòmanse fèt, e tout aswè a pandan nap pale la, efò sa yo yap entansifye pou wè kòman dè demen nou kapab ale vè plis damelyorasyon de la sitiyasyon pou ke lavi nòmal li reprann pou ke Ayiti tourne le dos a vrèman sitiyasyon ekstrèmman difisil e nou kapab di e prèske menm ontez ke n ap viv jounen jodi a. Jisteman, e se sa moun yo k ap gade, k ap tande la a anvi tande, ki sa dispozisyon yo ye? Nou nan kòmansman semèn e bon, anpil moun se ojoulejou yo viv. Toutafè. Fòk yo sòti pou yo ka pote tchoutchou nan kay la. Yo pa t konnen ta pral gen reyalite sa a e fòk yo kontinye fè timoun yo rantre fè aktivite yo. Ki sa garanti jounen jodi a? Kisa w gen kòm done bò kote otorite lapolis yo ki kapab fè Ayisyen k ap gade, k ap tande la kapab reprann konfyans e konnen pandan semèn nan yo kapab vake libreman ak aktivite yo, Lucien Juin? Prezidan Repiblik la, Son Ekselan Jovenel Moise, jan w wè l te di l yè swa la, parapò a dènye devlòpman sitiyasyon nan peyi Dayiti, paske. Se Pòtoprens ki pran pi gwo frap la. Men se pa sèlman Pòtoprens paske gen anpil lòt rejyon nan peyi a ki te gen de repotestasyon trè difisil.
Tout enstriksyon yo pase a otorite lapolis yo, CSPN, pou ke vi ak byen sitwayen yo garanti, pou ke lapolis li menm li asime plènman responsabilite l. e pou ke otorite nan nivo travo piblik, nan nivo SMCRS, nan nivo CNE e o nivo de sètèn minisipalite yo menm gen bezwen bon jan dispozisyon de sekirite pou yo kapab netwaye lari an, debloke l, ebyen prensipal revandikasyon popilasyon an te genyen se te ajisteman pri pwodui petwolye yo, chèf leta a.

Pou ke lavi retounen rapidman, sa a se mesaj prezidan an pour les organes de l'Etat concernes par la question et par rapport à la population, Prezidan de la Repiblik lan, Leta, Administrasyon Moise Lafontan envite chak sitwayen pou yo rantre nan yo, rantre nan kalm yo, rantre nan serenite yo e sitou pou yo rekòmanse vake ak okipasyon yo pandan ke o nivo de Leta, tout dispozisyon yo pran pou ke bon jan sekirite li enstale, pou ke ponp gazolin yo rekòmanse louvri, pou ke magazen yo rekòmanse fonksyone, pou ke moun ki gen pou y al travay, y al travay, o nivo de l'administration publique egalman, pou ke o nivo du transport en commun et le transport privé, ebyen sitwayen yo kapab reprann aktivite yo pou ke lavi retounen, pandan gouvènman an li menm l ap aplike l san pou san pou ke rèv popilasyon ayisyèn nan, rèv pèp ayisyen an pou l viv nan yon peyi ki stab, yon peyi kote ke chak ayisyen gen dwa a la sekirite, a la sante e a amelyorasyon kondisyon de vi yo, eben yo kapab wè rèv sa yo vin reyalite. Pafè. La mentnan, prezidan Chanm Depite a, Gary Bodeau, li mande yon rankont an ijans avèk 3 pouvwa yo. Pou w wè kijan ou kapab sòti nan sitiyasyon sa a. Kòmantè ou. Nou panse ke se byen. Se byen paske lè nou konsidere Leta a, Leta a se yon tou. E lè w pran Paleman an, li ko-depozitè tou de la souvrènte nasyonal. Sa k ap pase la a, m pa kwè ke okenn sitwayen ki gen responsabilite nan Leta a ou kapab konfòtab pa rapò a li menm. E sèn de piyaj de kas yo yè,

gwo asiz tou sou do pouvwa lejislatif lan e pouvwa jidisyè lan tou paske se 3 pilye sa yo ki kenbe sistèm demokratik n ap viv ladan l lan debou e jodi an ke prezidan chanm dè depite a ou prezidan sena a ou ankò le prezidan di CSPJ yo menm yo jije bon prezidan pouvwa jidisyè lan rankontre avèk chèf leta a pou ke nou konjige efò nou pou nou rive vè stabilite e kondisyon ke pèp ayisyen ap tann de pouvwa ke l konfye a Prezidan Jovenel Moïse la, nou panse ke se de bon ton e chèf leta a ki toujou ouvè o dyalòg, nou panse ke avan menm envitasyon Prezidan Garry Bodeau a, bra l te toujou louvri pou l pale, pou l dyaloge, paske se nan bon jan dyalòg, nan kominikasyon, nan konpreyansyon n ap rive degaje de pèspektiv sur. sur l'avenir. Men genyen des voix de l'opposition ke menm ap ankouraje mobilizasyon yo.
Si te gen mobilizasyon nan peyi a pou nou gen plis kouran, si te gen mobilizasyon nan peyi a pou nou te genyen dlo potab, si te gen mobilizasyon nan peyi a pou nou te gen plis wout, pou nou te bay. Enfirmyè, doktè, rezidan lopital nou yo, plis mwayen, polisye yo, nou tap di ke se de bonne guerre e se de mobilizasyon nou ta sipoze ankouraje. Men si se mobilizasyon pou al mache nan magazen moun pou piye, si se mobilizasyon pou al mache nan antrepriz, pou boule, pou kraze brize, pou kraze vit machin, pou boule machin, pou fè sitwayen pa ka soti lakay yo, pou fè fè nwa renye lajounen kou lannuit, n ap di w pèp ayisyen, tout moun k ap envite w mobilize nan sans sa a, moun sa yo se patizan kawo, se patizan tenèb, se patizan fè nwa yo ye e moun sa yo se enmi demokrasi, se enmi devlòpman, se enmi w pèp ayisyen. Jodi a, wout ki mennen vè le devlòpman, wout ki mennen vè amelyorasyon kondisyon de vi w yo, wout ki pou mennen pitit ou nan yon bòn edikasyon, ki pou fè w jwenn swen lopital, ki pou fè w jwenn kouran, ki pou fè w jwenn dlo potab, pou fè w jwenn wout pou w remanbre agrikilti w, pou w rezoud pwoblèm onivo anviwònman, ki pou kreye kondisyon sekirite pou gen plis djòb ki kreye nan peyi a, Wout sa a, se wout stabilite politik, se wout tèt ansanm, se wout konkòd, se wout men nan la men, se wout travay di. Paske se pa nan piye bagay moun ke w ap rive reyalize rèv lavi w. Se pou nou twouse ponyèt nou pandan ke Leta a li menm l ap kreye kondisyon pou ke nou rive pwodui. Donk, Serginio Lindor, yon moun k ap. Rele popilasyon an k ap envite l nan mobilizasyon pou al tiye, pou al koupe, pou al rache, pou al boule, moun sa a, li pa nan enterè peyi Dayiti e n ap di w yon ti bagay pèp ayisyen. Si w yon moun se sa l ba w kòm konsèy, m ba w garanti, moun sa a, lè bagay la gate, li gen yon lòt kote pou l ale, al gade byen pou w wè, pitit moun sa a pa ann Ayiti, madanm li pa ann Ayiti e menm moun sa a, tout byen l, Tout se nan peyi etranje li yon lòt kote pou ke lè sa gate pou ou, pou li menm li chape pou li paske l gen de twa kat peyi de ochanj alò ou menm ki gen sèlman Ayiti wa di m ki meyè desizyon ki pi bon pou ou avèk pou pitit ou ki se la a sou bout tè Desalin, Kristòf, Petyon te mouri kite pou nou an ou gen pwojè fè yo viv. Pafè. Bon la e Lucien Jura e pòtpawòl laprezidans konseye an kominikasyon ki bay garanti. Kondisyon ap kreye pou ke moun yo kapab. Vake a okipasyon yo pwogresivman paske sa k te pase a te grav anpil sou tout letandu di teritwa. Pwogresivman nou wè l jounen jodi an. Genyen de zaks ki kòmanse debleye. Yè, avan yè, gen de kote moun pa t ka pase ditou. Pwogresivman lavi kòmanse reprann e tout lannwit lan la travay ap fèt. Avèk travo piblik CNE, SMCRS, enstriksyon yo fòmèl pou lè zotorite de lapolis pou yo pran responsabilite yo, asime responsabilite yo, e responsabilite yo se pa yon responsabilite a tan pwovizwa li ye, se yon responsabilite pèmanant de tou lè zenstan pou ke yo garanti sekirite vi ak byen, e nan sans sa a chèf leta a li klè, enstriksyon yo pase o zotorite konpetant mentnan pou yo pran responsabilite yo pandan ke pèp ayisyen an, prezidan repiblik lan, gouvènman envite w gen yon atitid responsab, yon atitid sitwayèn pa rapò a peyi sa a ki se peyi w paske lè peyi Dayiti ap mache mal se avni w ki ipoteke, se avni pitit ou ki ipoteke dou enterè w genyen pou ke peyi sa a toujou rete poze, li rete stab. Se pi gwo garanti ou genyen pou w kapab viv ladan l an byen. Wala, se te avèk Lucien Jura nou t ap retounen sou aktyalite wikenn nan. E Lucien Jura, m ap raple ke se pòt pawòl laprezidans, konseye tou nan kominikasyon onivo de laprezidans. Mèsi anpil paske w te mete w disponib pou nou. E deja mèsi e bòn semèn. M ap remèsye w Serginho Lindor ensi ke tout fidèl telespektatè ak oditè Radyo ak Televizyon Nasyonal Dayiti yo. N ap swete yon. Yon semèn ki meyè ke 2 jou nou sot viv la a pèp ayisyen an. Nou espere ke le calme ap retounen nan tout fwaye yo, dans les esprits, ke otorite yo pral pran responsabilite yo, pral mete sitwayen yo beaucoup plus en confiance pou ke lavi an reprann e nou kapab di menm lè l tard, menm lè pou anpil moun li trè tard men l poko two tard pou ke nou resezin pèp ayisyen nou son gran pèp e o nivo de l'administration Moïse Lafontan chèf leta lap fè tout sal konnen pou ke peyi a retounen sou ray stabilite sosyo politik li e kanta nou menm nou di gon total disponibilite o nivo de la prezidans du gouvernement dans son entièreté pou tout sak gen rapò a enfòmasyon bon jan enfòmasyon kanal otorize yo yo la pou yo enfòme pèp ayisyen Pa kite moun pran w nan pwovokasyon ni nan rimè tribòpabò. Lè gon mesaj pou chèf leta a kominike w oubyen pou gouvènman an kominike w, l ap fè l atravè les organes officiels du pouvoir ou encore les voies autorisées ke mwen menm avèk on kantite lòt pèsonalite ki gen nan pouvwa a nou reprezante. Mèsi bokou. Vwala, mèsi tout moun ki t ap swiv nou. N ap envite w rete branche Radyo Nasyonal, Televizyon Nasyonal pou rès pwogramasyon an.